Yon nouvo nòt soti ankò pou moun ke oim te rele li pat jwenn yo ki te gen bon randevou pou yo te depoze nan mwa davril, nan mwa me, nan mwad jwen, oim te rele moun sa yo li pat jwenn moun sa yo, enbyen oim bay yon dezyèm chans pou moun sa yo kapab retounen ay depoze moun tou ki te rate randevou yo.

Tout sa ki gen pou wè avèk vwayaj enben se sa fè nap mande w ou menm ki deja abòne avèk chanèl la bay yon like epi pataje l avèk fanmiy zanmi w pou fanmiy yo kapab grandi pou fanmiy enfo vwayay TV a kapab grandi ansanm ansanm nou kapab fò nou swete w ou menm ki deja rive sou chanèl la ki apèn rive sou chanèy la abòne epi bay yon like pa abòne san w pa bay yon like zanmi m. Lè ou abòne ou bay yon likes ebyen youtoube ap rekòmande chanèl la pou plis zanmi epi fanmiy lan ap grandi epi nap toujou jwenn enfòmasyon nap fè rechèch enfòmasyon kap bon pou ou pou nou pote pou ou ebyen nou wè se yon bon altènativ ke oim pran paske nan ane k sot pase yo siw dokiman w pat ok Monchè ou te pèdi randevou ou pèdi l nèt men konnya depi randevou te konfime se bon randevou l ye zanmi m randevou w pap pèdi si dokiman w manke ok ebyen oim ap ba w yon dezyèm chans ankò nou di bwavo pou oim paske se yon desizyon ke l pran k ap bon anpil. Pil pou nou zanmi pou fanmi info vwayaj TV nou yo pou tout ayisyen kominote ayisyen an nou bat bravo mwen bat bravo pou EM paske son bon altènativ ke li pran yon bon desizyon ke li pran depi moun nan te gen randevou l se yon bon randevou randevou a te konfime ebyen menm si dokiman y pa bon lal depoze lap gen yon dezyèm chans ankò poul kapab retounen al prepare dokiman epi poul retounen al depoze ebyen zanmi m se enfòmasyon sa nou vini pou nou pataje avew paske ou deja konnen depi enfòmasyon an tonbe nap potel pou ou sou chanèl paw la sou chanèl info vwayay TV nou la pou nou enfòmew pou nou edew avanse ou menm kòman ou kapab ede nou. Se abone avèk chanèl la epi bay yon like, pataje videyo a sou gwoup WhatsApp ou avèk fanmiy zanmi ke ou genyen pou nou tout kapab rete ansanm enfòme sou tout sa kap fè aktyalite osijè de vwayay osijè de viza osijè de randevou epi ansanm ansanm nou kapab avanse ebyen an nou antre dirèkteman nan enfòmasyon an nan nòt la ke oim fè soti a men sa kel di. Ebyen, Sant Resepsyon pou Demand Viza Brezil nan oim ap jere an Ayiti a, ki se cav, enfòme li kontak benefisyè ki te gen randevou valab pandan mwa davril, me ak jen, ansanm ak moun ki te rate randevou dat yo te pran nan mwa jwiyè a, nouvo dat ke OIM te ba l nan mwa jwiyè a, pou moun nou pa t ka rive jwenn yo, men nouvo kalandriye a, se sa nou sot ap di la, ou menm ki te gen randevou OIM pa t jwenn ou, randevou la te konfime, li pa t jwenn ou, li te rele ou, li pa t jwenn ou, ou te gen randevou pou mwa davril, enben w ap pase pou 26 jwiyè a pou al depoze, nou kapab di se vandredi k ap vini zanmi m. Ou menm ki te gen randevou pou mwa de me oim te rele w li pat jwenn ou ebyen ou gen yon dezyèm chans pou w al depoze pou 31 jiyè 2024 la. Ou menm ki te gen randevou pou mwa de jen an se te randevou konfime tout sa n ap di la yo se te vrè randevou ki te konfime se pa fo randevou ebyen oim mande pou w pase 29 a 30 jiyè 2024 la pou w al depoze. Ebyen tout moun ki te rate nouvo dat reuyèm te bay la. Nou sonje mwa semèn ki sot pase a, 25 juin an, reuyèm te bay yon nouvo dat, men gen moun dokiman yo pat ok, yo pat arive depoze, ebyen reuyèm ba yo yon, nou kapab di yon twazyèm chans ankò pou yo kapab ale ay depoze. Ebyen moun sa yo ki te rate randevou pou mwad juyè a, ebyen moun sa yo yo gen pou yo pase 31 premye 2 out. 31 jiyè jiska premye out jiska 2 out pou moun sa yo kapab ale depoze. Pou byen di w se 31 jiyè, premye out, 2 out. Ou menm ki te rate randevou nan mwad jiyè a nan nouvo dat oim te bay yo, nouvo randevou l te bay yo, ou menm ki te rate petèt dokiman w pa t okey, nou byen di w, w ap repase ankò pou w kapab ale depoze 31 jiyè. Premye out, de out. Ebyen zanmim, nou kapab diw sa se yon bon desizyon oim pran. Ebyen sa ban nou plis eskwa toujou, nou konnen depil fin pati avèk moun sa yo, gen yon lòt bon eskwa k ka vini, li pwal pataje nouvo dat pou moun kapab pran randevou. Gwo anlin nou kwè sa a, li pa pase ane a san l pa bay yon nouvo dat pou nou pran randevou anlin jan li te konn fè l, jan li te tante fè l lan nan mwa janvye ki sot pase a. Ebyen zanmi m, nou vini osi tou pou nou kapab bay yon ti enfòmasyon avèk moun Regwoupman familyal yo nan pwogram Lula a ebyen gen yon ti difigilte pafwa moun yo e yo fin apwouve epi yo yo pa tann yo voye enfòmasyon ba yo pou yo voye pwotokòl ebyen yo nèske voye plizyè imèl sa konn bay reta nan e e pwosesis la ebyen ou menm Ki nan pwogram regwoupman familyal la, pwogram y ap rele pwogram Lula a, gouvènman Lula a mete a. Si ou te apwouve, ou pa t ankò voye pwotokòl ale ou men ou pa bezwen ekri yo. Ou mèt rete tann. Si ou te apwouve, yo pa t ankò voye mande w pou voye pwotokòl ale ou mèt rete tann. Men si ou te apwouve, yo te gitan voye mesaj pou voye pwotokòl, ou te gitan voye pwotokòl depi mwad mas oubyen mwad avril, mwad me, ou wè yo ponkò voye dat randevou ba ou ebyen kisa wap fè wap revoye enfòmasyon ba yo sou menm imèl ou te fè pwosesis la wap voye mesaj ba yo pou yo kapab sonje ou si ou te gentan voye pwotokòl ba yo men si ou te apwouve ou pat ankò jwenn mesaj pou voye pwotokòl oubyen ou pat ankò voye pwotokòl ou pa bezwen voye mesaj ba yo paske sa ka bay pwosesif ou a reta paske bagay yo fèt avèk prensip lèw fin apwouve yap voye mesaj ba ou pou ou voye pwotokòl ale epi lèw fin voye pwotokòl yap resevwa pwotokòl ou a epi yap ba ou dat

E ou trapaya e posesif ou la. Enben zanmim pa bliye nou toujou la pou nou kapab edew pou nou kapab baw konsèy pou nou kapab baw tout enfòmasyon kap bon pou ou enben ou menm nap mandew pou kapab ede nou pataje videyo a abòne avèk chanèl la epi bay yon like pa pa asiste videyo a san ou pa bay yon like. Epi pataje li avèk zanmi w ansanm ansanm nap avanse ansanm ansanm nou fò ebyen ke bondye kapab beniw se tout enfòmasyon sa yo nou te pote pou ou pa bliye ou sou chanèl paw la chanèl enfo vwayay TV ou kapab toujou rete konekte ansanm avèk nou sou gwoup whatsapp nou nap kite lyen an pou ou. Nan deskripsyon videyo a, antre sou gwoup WhatsApp nou, se la nou voye tout foto, tout mesaj de enfòmasyon ki tonbe, nap voye y la, epi wap konnen enfòmasyon an nan premye men. Ke Bondye kapab beniw, nap rewè ankò nan yon pwochen videyo, tchao a la pwochèn.